Bon, finalman menm, ki sa ou vle nou fè nan peyi sa? Ou leve ou pa jwenn anyen pou fè, se bwè kleren, jwe domino, kèt mesye. Bagay sa toumante m anpil menn. Etan ki yon ti jèn ki plen avni devan l. Chak maten se chita bwè kleren fimen bòz Humm eske kleren se avni jenès la? Genyen ki di kleren bon pou maladi Genyen ki di kleren bon pou sante Genyen ki di kleren jere strès eske se vre? Antouka. M fèt ladan l, m leve ladan l. Map reziye m. Ouf! La vrè vi. Yo! Oh!
Gen lè. Bon bagay.
A ba nou. E grog wap bwe la menm. Ou fou e papa.
Se a konse m pran ti chita ak ou do la la menm.
Bagay yo genlè bel nan menw wi. Ki bo sa menm.
Mize a genlè pa lakay ou menm non. Nap bouske sak pase. Monchè ou vin la wè map pale pou kont mwen pa vre? Esam remake menm.
Monchè.
M rive yon kote, m pa wè kisa pou m fè e kisa pou m di avèk pwòp tèt mwen.
Para bò menm. Paske bi a pa ofri nou anyen menn. Imajine w mèt la, m fèt menn, se yon sèl bagay m jwenn levanjil wi menn. Gen yon pakèt ti jèn ap fè wi mèt la. Se kenbe zam, bwè kleren, fimen bòz wi mèt la. Bon ou ka parèt la, ou ka son boutèy klèt nan menm. Si te gen travay, te gen bagay pou fè, ou panse ki se la ke m tap chita? Banm di w yon bagay. Ou panse se dèyè biwo ke m tap ye? E ou menm baz m? E kisa w fè pou w pa kenbe boutèy alkòl sa nan men w? Mouche, m depoze 2 CV deja mèt la. Premyèman, kote m al depoze CV an, ou konn sa yo di m? Fòk yo fè m asistans ansanm avèk mwen. E dayè ou konnen m pa renmen bèt sa. Dezyèm kote ke m al depoze CV a, mouche m annik fin depoze CV a, Dam nan gade m. Li di, Mesye, ou mèt ale, m ap rele w. Ban m di w yon bagay.
Nèk kraze m. Kounye a sa fin pase, w ap bwè ti kleren w. Ou wè lè w fin bwè l la. Yo, wè sa? Se sèl bagay ki ka jere strès ou byen nèt la. Lè w fin bwè l, menm pwoblèm yo ap tounen. Ou wè lavi Ayiti baz? E penkanni l ye. E ou menm ki bout bwat pou tounen mit anndan l. Yo pase bè w ap jwenn. Pase manba w ap jwenn.

Aww zanmim ou konnen m pap fè anyen san ou pa vin deja ap dim a kiyès e sa pou konn fèm fè tout tan sa la ki tout tan ou konnen pa gen mache nan lari a pitit sak pase menm ou bèl wi ou menm tou oh mèsi donk e sa fè yo te kanpe w nan lari a ki bwa sa bon ou konn lari a pa menm bon menm map fè pou m gentan vin jwenn ou ah m konn sa banm bon zen pitit banm zen banm zen pandan map vin la nan lari a. Mwen de medam. De medam. Pitit se wè pou ta wè de medam sa yo nan lari. Tap fè diskisyon. Ki bagay sa a Moval? De medam. Kap fè ki sa? Kap bo nan lari an. De medam kap fè ki sa? Kap bo. Mwen m oblije mande yo ki sa yo jwenn nan sa yap fè a? Chan gason dous. Chan gason dous pitit epi pou yon fanm, pou yon fanm. Ki feeling li jwenn nan fanm? Sa konnen. Epi pou se madivin yap fè?
Gon w jan lè yo ba ou l tou kanpe pitit pou lap fè ale vini anndan w. Ou pa konn kote pou nou. Ou poko konn anyen. Se lè yap ba w bak chat pitit se la filing nan ye. Epi pou yon fanm avèk yon fanm kèsk sa yo pral jwenn ladan. Ah manfouben yo manfouben. Nan toulè ka baz m poko bezwen bagay sa mèt la. M poko bezwen fanm menm bagay sa twò egzijan mèt la. Mwen menm. Depi w gen fanm premyèman. Li pral mande w kòb lesi, kòb alonj, vire tounen fòk li nan stidyo mèt la. Imajine w, on nèg tankou m, wè m pou w ka bezwen fanm mouche.
Ou gen dwa pa konn kijan pou pale a fanm yo tou, ou pa ka jwenn wap ban m sa la a menm. M pa bezwen menm, m pa bezwen menm. M pa menm gen kòb pou m manje kounya m pral nan baray a dòt fanm. Kounya pa di m ou gen fanm non ou menm.
Kòman m fè pa gen fanm?
Yo! Sèl sa ke map diw mèt la. Poze son tande. Wè medam yo wè wè wè wè fanm kounya mèt la. Yo pa yo pa yo pa vin lakay ou mèt la. Yo ale chèch non. Yo mèt son grenn tenis yo ap pran pou yo al avèl wi mèt la. Wè mpa bezwen diw pou kòb. Yo ka poze son tande mèt la. Konsèy pa m pou ou, si w son ti jèn, si se lekòl ki ou ka ale, al lekòl. Si son bagay ke ou ka al aprann pou fè kòb, al fè l. Demen seve pou kapab prepare avni pa w, oke? Lè ke ou gen yon timoun, mizè w te pase a pou timoun nan pa pase l mèt la. Aktyèlman la w son ti jèn. Souman lekòl pou ta ye.

Mezanmi m tèlman sezi bagay sa pitit. Ou paka sezi pasem non. Lè map imajine lè yon gason sou vant ou ki feeling ki plezi ou pran ladan epi pou 2 fanm ap bo nan lari a ap ah ah. Jan de moun sa yo pitit lèm wè yo e kout jem ou pa gadem. Ou konnen depi ou pa nan bagay la yo li pap fè w plezi. Mwen menm m telman pase m santim ta menm brade yo menm. Non, m te ka pa ladann men li banw yon sansasyon menm bagay sa. Non, li pa banm oken sansasyon bon jan bon m konnen jan jan fè bagay dous epi pou 2 fanm bon pa gen bwa la kisa ou pa jwenn ladann? Mande yo. Yo pap jwenn yo pap jwenn yo pap jwenn bwa natirèl la se vye bagay yap pran pou yo bay tèt yo plezi apre sa. Kite yo nou menm nou pa nan sa yo nou menm. Yes nou pa nan bagay sa nou menm. Gwo bout bwa pou lavi. Yes epi nou pap len pap fè lòt sekrè. Epi yon nèg vini ou paka aksepte nou tou lè 2 ale. Bat pou dòw.
Donk ou banm zen moun ki te kanpe w talè a non. Ou dwe m li. Map gade bò zen sa pitit. Ok.
Apre sa pa gen anyen ki tonbe pase nou fè kèk jou nou pa wè. Pa gen anyen.
Rete lakay selman. Ou konnen pa gen sekrè antre nou. M konn sa cheri men pa gen anyen. M prèske pa soti. E ou k sou wi. Wap pale m de lekòl. Tande m tande m tande m. Sonje sa map di w sonje sa map di w. Moun pa janm fin gran pou aprann. Wè fi, wap toujou jwenn sa. Men sa ke wap met nan tèt ou a, sa ke wap met nan tèt ou a, pa gen anyen kap kapab retire l nan tèt ou. Banm de bagay la frè la. Ok ret la. Wap banm yon kout tafya wap banm. Pa fè menm jan ansanm avèk mwen, pa poze son. Vin la ou vin pou kont, ou vin pou kont nèt. Mèsi frè m.

Bonsoir.
Bonsoir.
Excusez m pat vle deranje nou. M wè n chita la nou atire m epi m te di bon banm pase pou m salye nou epi pou m di nou kijan ke nou bèl. Merci men ou deja deranje nou. Ok bon nou mande nou excuse. Sa va.
Ok m ka chita bò kote nou.

Ou renmen m? Ok, pou m pale pi lwen ansanm avè w, ou wè nou menm? Ban m di w. Ok, ba l pou m site l.
Ou pa bezwen gade m, ou mèt kanpe paske sa nou, sa m pral di a fò k. Se valab pou nou. Non, kanmenm, se ou k ap pale, m ap tande. Ou wè si w renmen m, fò k aksepte renmen avèk nou toulède. Egzakteman.
Paske se desti nou ye. Tande, tande.

Ya. M bezwen paske m bezwen fèm tcheke ou wi, fèm la. Eske ou panse sim te genyen m tap sere ou? Bon mwen menm paske m bezwen kouz, sim pat bezwen m pa tap vin kote w, ou konn kòman bagay ye. Ok m konprann ou ka bezwen men fò w ka konprann mwen tou. An pasan kouz.
Dim, apa ou pa janm prezante m mennaj ou? M pa gen mennaj non, kote m pale avèk mennaj sa a? Ou pa gen mennaj? Non m pa gen mennaj.
Ok, mwen menm? Ou tou dous a lanmou. Ou pa gen mennaj? Non, ah pa fè m sa. Ou konnen m konn sere w, ou pa kouz mwen? Non mwen renmen fi. M pa alèz avè w?
Pa nan bagay pou gason. Ou pa gen mennaj? Ah pa. Ebyen m tou dous a mwen menm.
E dènye tèt grenn fanmi an m ye. Ou wè mwen menm m tou varye. Ah m tou dous a mwen menm. Ah m. Ou pa gen mennaj, ou pa gen nèg k ap ba w pwoblèm tou? Non m pa gen.
Mwen tou tou sa mwen men mwen gen tèt an tou la kaka ou zo di mwen pa gen kòb. Mwen pa gen. Ou di mwen pa gen kòb. Si mwen te gen mwen tap ba ou. Ou pa gen. Wè la mwen pral pran la riyan la. Wè tout sa k rive m sou kont ou. A pa fè sa ki sa wap di konsa. Bon di m wè la an tou lè kòw di mwen pa gen pa gen pwoblèm. Wè tout sa k rive m nan la riyan sou kont ou. Tout sa k rive m sou kont ou. Gadon pwoblèm.
Se w wè nan lavi sa, chak fanmi gon move grenn. Sak ta di se kouzen m li tap ye. Jan lontan l te gen gwo rèv, men kounya li vin li tounen gangstè. Sa fè m mal wi. Antouka li pran lari an Bondye pwoteje l pou mwen wi. Paske li kouzen m li kouzen m nèt. M pa ta renmen anyen mal rive l. E son kouzen m tèlman renmen, bagay sa fè m mal anpil.

Retire bagay ou a si ou renmen.
Pou lè ou renmen youn nan yo lòt la di w fòk ou renmen tou lè de. 2020, 2021 sa pa vin pou jwèt non mesye. Kèt. M pa ka bay vag menm m renmen demwazèl la. Kèt. Ti grimèl konsa menn. Ou pa son timoun defami wi menn.